Chéri kòman w ye menm kòman jou yo te pou ou chéri. M anfòm wi ou konnen travay la pa banm tan jis poum pale ansanm avèw ou konn bagay yo. M wè sa wi paske m wè ou ban mwen anpil ratman sitou pou lèm ekriw m wè ou fon pakèt tan pou li mesaj yo. Ah wi ou konnen.
M wè m chita m pa fè anyen. M fè de twa jou m al de travay, m pa ka jwenn travay. M t ap di w konsa pou fè rechèch yon dimil pèso pou mwen, jis pou m ka al fè yon ti komès.
Oh. Ok. Bon, men sa m ap fè pou ou. Kòm m poko touche nan travay mwen an, men m pral chèche l pou ou nan men yon moun poutèt ou konnen ke m gen plizyè moun ke m bay kòb, bagay sa yo, m ap jwenn li kote ba ou. Bon e vre cheri?
Ah oui. Ah pa blom non. M panse avè w deja sou sa. M kwè nan ou menm bebe map tann ou. Ok m tann mwen la.
Ebyen ok cheri map tann ou la.
Ebyen ok. Dakò bebe. Bye.
Ok.
Gade le mawozo a mesye. Kounya la misye pou li menm li konnen m bezwen l vre. Kote m ta prale ak sa. Degaje w cheri al chache kòb la pot ban mwen la m jwenn pou m jere menaj mwen pase papi sa m paka pa jere l menm tout sal mande m son nèg m damou anpil fòm fè sakrifis fòm bal kòb. Degaje yo pot kòb la vini ban mwen la marozo. Ayy banm sone frans pou ta vin jwenn mwen la m raz la. Alo cheri kòman w ye baby oh w lakay mwen la ah m pa lakay la non cheri mwen kote ou konnen nou konn wè a cheri sou plas lan. Vin jwenn mwen nan bebe. Ebyen eh ok, map tann ou. Pika banm weta non. M pou kont mwen m santi m raz, ou manke m. Oh merci chérie, map tann ou. Dakò. Anfen, m pral an un peu kontan paske mari m pral vin jwenn mwen. Oh yeah.

Ok, m di l nan cheri. Eh, ou konnen mwen ou pa vre? Yeah, m konnen. Epi kenpòt pwoblèm mwen genyen, mwen vin di sa a wi. Yeah, ou konnen m toujou la pou ou tou. Ok, mwen gen yon matant mwen deyò. Aha. Sa vle di li konnen ke m ap viv isi an. Li Ok. rele m, li di m li gen yon pwoblèm, ke li gen yon yon pwoblèm ke li vle tankou fè yon ti komès bagay sa yo, petèt mari a pral nan jaden epi ba Oh yo cheri m gate. pa bezwen pale ankò, konyen kòb ou bezwen.

Mwen te te mache avèl pou mwen? Non, m ta pral mete l sou kanè m epi kòm ou mande m li, m ap jere sa paske ou konnen m pa vle mennaj mwen soufri.
Mèsi cheri. Mwen tou pa kontrole l.
Fòm ta tou bò, fòm tou bò telefòn nan, sa te mande m nan. Se yè? Wi. Epi se nou te mande mwen? E mwen ni. Mèsi. Ou fè tout bagay la nan? Ya, m met tout bagay sou li. Men cheri, men sa m ap fè.
Ban m gen tan kouri pot kòb la ale, epi m ap vini. Mwen pa la vò nan. Non, ou pa bezwen kete w cheri, m ap vini, m ap vini, ok?
M pa ka al avè l. Non, fòm konn sa k gen.

Se konsa. Oh cheri sam te dwe lève li ou pote ou serye mwen men sa wi. Mwen e pou vye fi sa menm li vin pran kob nan menm nan. Oh epi li te di se matant li. Ok e sak patant ou an cheri. Ou konnen ke ou pa gen telefòn m te tou pase achte youn pou ou tou.
Ti bagay sa ti yoyo kana sak te nan menm nan telman ap banm pwoblèm. Wap konnen jodia cheri. Wap konnen ki bwa m chofe jodia. Epi m ta pral tou sa wi m ta pral tou pou panse pou telefòn paske lòt telefòn nan ap banm pwoblèm. Ok m gentan fè sa avan sa ou konprann. M renmen sa cheri ou fèm renmen w. Dakò. M apresye sa bebe. Mèsi.
Ok.

Konsa w parèt la ap kenbe nèg moun nan kòlèt? E fi sa kiyès li ye cheri? M se mennaj li. Hein?
An mennaj ou ye ou te gen mennaj ou pa janm di m sa mwen m ou vin antre nan vi m ap fè m pèdi tan m? Antoulèka m kite w tande ak bagas on kalòt m ta flanke w la wi malpwòpte. Epi w pa ka reponn?
Ou pa ka reponn? Sa pa bon.
Cheri epi w ale? Kèt mesye gad manzè vin swiv mwen jis la vre mesye.